Colin Morvan pa yon moun fou. M pa pale konsa mwen menm John Colin Morvan. E pa paske Theriel Thelus se zanmi m, li trete dosye l, li di sa l di, epi mwen John Colin Morvan m ap vale l. Non, m pa viv konsa. E pa paske John Colin Morvan trete yon dosye, epi ou wè Theriel Thelus vale l. Non. M pa viv, m pa fonksyone konsa. M pa ret a Theriel Thelus, Theriel Thelus pa ret avè m. E m pa, Theriel pa gen dwa ap di m men sa pou m di. E m pa gen dwa di Theriel Thelus men sa pou m di tou. Men m gen dwa rete kòm zanmi m mwen di si se m te, si m te mwen menm, m pa t ap nan pral fè diskisyon avèk Roody ki e menm liy nan nèg yo ye. Se w menm, ou menm ki renmen sa, kontinye nan, nan, nan renmen sa w. Mwen si m pa renmen l, m gen dwa di m pa renmen l, m son sitwayen. Menm jan avèk tout moun. M gen dwa di tou, bagay rnddh avèk Theriel Thelus sa, m gen dwa di m pa renmen l, li pa pote fwi, li pa pot pyès fwi, se sa m di. A e mwen menm ki di l. Men Theriel pa granmoun li ye, li ka kontinye nan bagay li. Èske w konprann? Men mwen menm, m pa pral nan kont avèk. rnddh pou Shelson Sanon eske m te konn Shelson Sanon kibò l te soti eske se men Shelson Sanon yo tal kidnape epi yo kidnape l nan yon machin yo pote l yo pote l pòtoprens orijin Shelson Sanon son kriminèl orijin li se kriminèl Shelson Sanon rive l ap pale pawòl li ke l konn faksyon eske gen moun ki te mete yon zam nan tèt li pou l te di l.
Remake nan tit mwen an m di ke m pale de enjistis. Poukisa m di sa? Anpil moun ap kòmante m gade rezo sosyal yo ki kontinye anflame sou zafè Shelson Sanon. Ki a sa? Sa w konnen an? Lanfè Ayiti tande byen. Anpil deba, anpil kòmantè ap fèt ankò sou dosye Shelson Sanon an. E kontrèman ak sa anpil moun ap di, m ap tou mande zanmi m yo, vrè zanmi m, sipòtè Ti Koza ak TT yo, m ta sigjere ke jan nou abitye fè li pou kèk zanmi ke nou ede deja, si n ka pataje yon ti sipò Pou pou Shelson li tap bon E kontrèman ak sa m tande nèg ap di kè m sote Paske Shelson sa non son verite Se son ti malere Ou te ka wè sa vizaj misye aprè 10 ans de prizon Antouka Si gen zanmi ki kapab bay misye yon ti sipò li tap itil Ou wè m di sa Surtout nou menm ki se supporter ti kòz ak TT. Paske misye an difikilte. Kontrèman ak sa m tande gwo vedèt ap di de misye. Bon, sa k pi grav la m tande gwo medya nan Sud-Est ki di ke pandan misye libere la se Ariel avèk Martelly ki met ki lwe kay pou misye. Eske n tande kòman, kòm si nèg yo fon konplo pou yo detui lavi yon jenn ti gason, ti malere. Podyab malere a wi. Si m ta konnen ou byen wè kot nèg la ap dòmi pandan l libere a la wi. Ayiti pa pitye. Mwen m di w Ayiti, depi w malere ou fèt tou viktim. Se pa posib. Eben ekoute, m pa avoka Shelson. M fè travay pa m nan deja. Dayè gen plent ki depoze, ke la jistis asime responsabilite l. M fè sa pou m fè yo deja. Eske l te kidnape?
Eske a yon sèten tan sèl Shelson Sanon di l te kidnape nan Jakmèl moute Pòtoprens? Non. Shelson Sanon depi 2013, pou kisa pawòl li vin chanje la e jis sou gouvèneman sa la l vin chanje? John Colem Morvan li menm li lucide pa moun ki pral kòmsi yo pral pral pral okipe Shelson Sanon nan pawòl la pawòl Shelson Sanon pa pa vrèman enpòtan pou mwen pou kèl rezon mwen m kwaze mwen menm m gen m gen m ka menm di w m gen voice prizonye avèk Shelson Sanon nan menm selil Shelson Sanon pa janm di nou si l te nan menm selil avèk an an ansyen Brandt. Toro k rele Clifford Brandt la kidnapè. Yo te nan menm selil. Nan grefye, anndan penitansye nasyonal. Nan fè pil dezòd misye nan seri de bagay, yo transfere misye Kwadèboukè. Misye fin transfere Kwadèboukè. Lè misye anndan Kwadèboukè, a kiyès li ye? Avèk ti nèg ki te rele Tiketan. Mwen depi m Pòtoprens m konn Tiketan. Tout sou Dèlma a lè m konn ama, lè l konn onzè, m konn lakay mwen m p ap fè anyen. M konn pran lari a, m pran machin mwen m sòti, onzè di swa, minui. M al manje jis anba ponp 40 konbyen sa. M konn wè ti ketan avèk bèl machin k ap brase dwòg yo rele l ti ketan. Aktyèlman la misye anndan anndan anndan lanmè anba lanmè Lèzetazini Damerik ameriken pran l. Misye vini anndan e e e kwadeboukè misye nan menm selil avèk ti ketan misye nan menm selil avèk Maksoni. Se misye k konn rete nan selil li sa m ap di nou la 2016. Lè yo transfere misye de penitansye kote li sot pase 3 zan a anwo a ki se Kwadèboukè. Lè misye rive Kwadèboukè, Tiketan, misye, Mak Soni, yo tout nèt nan menm selil. Lè sa misye ap ap di kisa l te konn fè pou Lanbè, kisa l te konn fè pou Edo Zeni. E li k ap fè djòlè di penitansye yo. Se pou sa nè, se pou sa jiskaprezan ou wè nèg y ap di èske pa t djòlè misye te konn fè. Prizonye parèy misye ap mande eske se pat djòlè misye te konn fè. Si w fè 3 zan, yo retire w nan yon penitansye, ou moute nan lòt penitansye, andedan jis Kwadèboukè, si w kontinye ap di menm bagay yo, dayè se pa responsab leta w ap di sa, se pa jij w ap di sa, se pa avoka w ap di sa, se de detni menm jan avè w, w ap fè djòlè nan mitan yo, w ap di ke misye di yon prizonye sa. M gen tout bagay la nèt sa map diw la la m gen vwa. Misye di yon prizonye ke gen yon ti dam nwa ki te renmen avèk yon blan, m pa di mulatre m di yon blan o nivo de jakmèl. Gen yon mulatrès ki vin renmen avèk blan an poul pranl nan men ti nwa. Se Shelson, Shelson Sanon di li tiye black la yo bal lajan milatrès la bal lajan poul ka pran blan an milatrès jakmèl poul ka pran blan an lap esplike nèg yo anndan prizon kwadèboukè an poul poul poul pou ke milatrès la pran blan an nan men black la li bay Shelson Sanon lajan li fè tiye black la. Sa vle di nenpòt moun Jakmèl ki te konnen gon dam nwa ki mouri ki te renmen avèk yon blan konnen se Shelson Sanon k tiyel. Reta ap bouch li l di nèg yo sa lè kiyès ki di sa Mak Sony kiyès ki di sa Tiketan. E pa yon blag map di nou la. Misye rete nan selil li pandan l kwadèboukè. M pap di w anyen ki pase penitansye la. Map di w tout sa map di w la e kwadèboukè. Misye ap pale avèk yon moun deyò. Li di l ap pale a moun deyò a, l di moun deyò a ke ou pa konnen mwen menm se voye foto a, se voye foto a lajan m nan men m epi l fèt pap pap nan telefòn l ap pale avèk yon moun deyò konsa. Sa vle di yon stil de nèg konsa menm si l te vin di m lò e dyaman pa w li pa enpòtan mwen non. Menm si l te di m lò e dyaman pawòl li pa enpòtan pou mwen paske orijin li se kriminèl. Misye di nèg yo anndan selil la ke. Gen 3 kilo kokayin Lanbè te ba li pou yo pyeje Moyiz Janchal pou yo pou yo mete nan machin Moyiz Janchal. Li di jou sa a, sa k fè Moyiz Janchal pa t pran nan kou a, se paske yo li yo te yo te yo te yo te yon sòt de de transbòde, yo te mete l nan yon premye machin apre sa pou y al mete l nan machin Moyiz Janchal. Moyiz Janchal menm gentan pati avan pou yo veye pou yo te mete l nan machin li an. E jou sa a vre, Lapolis kanpe machin Moïse Jean Charles malgre l senatè, yo fouye machin Moïse Jean Charles e misye kap di sa nan selil li an 2016. Eske yon moun konsa, eske yon nèg konsa te ka vin pale jounen jodi a mwen menm pou map bay, pou map bal enpòtans. Sa map di yo la mwen m gen vwa, m gen vwa la detni a vwa yo la a wi menm. Èske w konprann? Sa a pa enpòtan pou nèg konsa m pa pral kanpe. Pou map pale pou map ou. Rnddh te mèt fè bagay dezòd li menm m pa pral pale kont rnddh pou vagabon sa yo. Èske w konprann? Fò nèg la ta banm tout krim li fè yo li menm. Fò l eksplike m tout krim li fè yo avan epi pou lap di m ke men mal yo fè l li menm. Èske w konprann? M pa pral frape pou vagabon sa, vagabon sal sa. E pou moun sa kap di ke e pa pou moun sa yo kap di Morvan John Colin map lave Pierre Esperance nan kisa map lave Pierre Esperance la Shelson Sanon malgrel soti la yo yo kondane la 1 an de prizon e paskel pran 10 ans konbyen prizon ki fè ke 1 an nou pa menm pale de li wi men men jij la kondane Shelson Sanon a 1 an de prizon le fè kel gon nom de tan l gentan pase nan prizon vin fè ke sa pase kom yn lèt a la pos men poukisa yo kondanel nou konprann. Lanbè son malveyan. Edo son malveyan. Shelson Sanon son malveyan. M ta jwenn 3 non nèg sa yo nan bagay epi mwen m pral m pral m prale pou m pou m pa konnen epi m konn tou lè 3 nèg sa yo kisa yo ka fè. Lanbè son ansyen vòlè machin an 96 chanje seri yon machin yo. Hein?

Leva Henry Jeune pat konn, m pat konn sa l te konn di de nèg yo anndan. M twouve nou stupid, kòman m te ka fè pou m ap vin defann Pierre Espérance? M konn Pierre Espérance? M konn Pierre Espérance? Mwen menm m bezwen pou pèp ayisyen konnen ke tout sa n ap travèse jounen jodi a la, Fò n konnen ke se kòb petro karibe a ki fè n ap travèse sa n ap travèse la. Peyi a, sa peyi ap travèse la, polisye k ap mouri, moun k ap mouri lafen, lajan kesyon ameriken, moun k ap mouri lopital pa gen sante, m t se aske pou n konprann ke. Se kòb petro karibe a gwoup gang asosyasyon malfetè òganizasyon kriminèl teyoris phtk a mnti aske pou n konnen ke se yo k mete nou la se paske youn pa vle yo rive sou yo yo yo chwazi kraze leta a plat e pou yo kraze leta a plat fò yo ranfòse gang yo e men gang yo jounen jodi a. Kèlkeswa gouvènman k te konn pase deja, ou te ka atenn de twa gang. Lapolis te ka kanpe anfas yo. Jounen jodi a, phtk mete yo kanpe e Jean Royal rele yo bandi legal. Une fois que yo bandi legal, ou pa ka rive sou yo. Ils sont tous légaux. Yon pakèt bandi sal, chaje minisyon, chaje zam, chak grenn nèg nan phtk se yon konpayi sekirite. E le fè ke yo gen konpayi sekirite a, yo legal pou yo enpòte zam nan peyi a. Une fwa ke yo enpòte zam nan peyi a, tout zam sa yo al jwenn chèf gang yo patou. Ou konn konbe neg petchonvil mulat ki genyen konpayi sekirite? Al mande konbyen konpayi sekirite yo tcheke pou yo te touye Jovenel Moise? Gen nan neg sa yo anlè a neg ki neg koulè sa yo ki te menm pran prizon wi. Yo gen dwa gentan lage yo san m pa konnen. Konprann? Yo gen dwa gentan lage yo san m pa konnen. Men tout gen konpayi sekirite nan peyi a nan antre zam. Epi gwoup gang sa yo pase la, e kòm si gwoup gang sa yo pase la, y ap dirije peyi a depi 2011. An 2011 tout nèg te ka mache nan vil la, m pran lakay an mwen menm machin mwen. Bon, bon, bon medam mesye m ap di nou yon bagay. 2009. M sot chèche chat Akayè paske m ta renmen manje ti chat mwen. M sot chèche chat Akayè, machin mwen an pàn anndan Site Solèy wi. Machin mwen an pàn anndan Site Solèy. M chita m sot, m kite machin nan Site Solèy, m vin dèyè Bòs Ouzben anndan Dèlma 19 pou al, pou al, pou al start machin mwen pou mwen jis anndan Site Solèy. Ra 2009 medam mesye. Tout epòk 2010 Site Solèy bèl Bon tout 2011 m ka menm di Moun ap mache moute desann Bon yo arete on moun bò lakay mwen desann Site Solèy medam mesye 11 è di swa m ap pot dra M ap pot non sèlman m ap pot dra m ap pote ji pou moun nan anndan Site Solèy nan komisarya a John Colem Morvan sèl Men sa k pi bèl la granmoun nan fimen sigarèt Lè m rive nan komisarya a, granmoun nan di, Chè Morvan, si m pa dèyè chèch yon sigarèt pou li la, l ap mouri. Polisye yo tèlman, polisye yo di, A, Morvan, w ap pran sa sou responsabilite w paske bò isi a nou pa bay moun bagay sigarèt, kòm ou di granmoun nan se papa w, pa gen pwoblèm. M di, Wi, e tankou papa m. Èske w konprann? Bay m de, granmoun nan, e bò lakay mwen l leve, e bò lakay mwen l ye, e tankou papa m li ye. Nan yo di Morvan polisye yo e patnè m yo anpil nan yo te nan 22 zièm pwomosyon yo di Morvan e sèl pou ou nap fè sa m desann pou kont mwen mèdam mesye m mache a pye m al yon kote k rele Tokyo m al achte sigarèt pou m pote bay granmoun nan nan komisarya èske n konprann m pa menm konn site solèy non pa gon moun ki mande m Morvan John kòlè m kisa w genyen pèsonn nan site a Lè tou avantyè medam mesye te gentan gen udmo kap mache sou vagabon site solèy. Site solèy te lye ki te plis sekirite ak medam mesye nan dènye moman yo. Men sa yo fèl tounen jounen jodi a la. Chèf gang sal babekyou anè ke fin patisipe nan masak i rele tout gang nèt i di ann fè alyans lachte figi tout epi l di yo lap ba yo taktik. Teknik lapolis men tout gang yo jounen jodi a men yo mwen mtou diw nèg sa mwen menm ni de prè ni de lwen piga moun rans avèm nan bagay gwoup gwoup teyoris sa k rele phtk chèf gang Michel Martelly tout byen l genyen mèdam mesye pa gen youn ki atake Pa ni manifestan, ni gang. Chèf gang nan tout afè l sekirize pa de gang. Vin di m si yo janm atake Pegivil. Vin di m si yo janm atake kay bò lanmè l gen. Vin di m si yo janm atake Jim Olivier Martelly. Pil kay Michel Martelly achte anlè yo la, èske yo janm Atake byen l avèk ras li yo. E sak peyi a? Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè apse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè? Eske yap gen doktè? Eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dapse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou paka rale jan l ye la. Sa vle di on grenn nèg rete. Ou konprann? Yon grenn nèg rete. Ou fè tout dezòd sa yo nan peyi. Epi, tout moun rete y ap achte figi yo. Nèg la kraze lapolis, nèg la kraze lajistis. Epi tout moun kwaze lèbra. Se kòmsi son bondye nèg la ye. Men otèl gita la konstwi e kòmsi se misye k mèt otèl gita a, li gen chanm ni anndan otèl gita a, tout zanmi l nèt menm sosyete vye pon gen chanm ni anndan otèl gita a la a. Gregory Mez tout nèg yo nèt. Gen chanm yo anndan Hotel Guitar depi yo moute yo baze la kisa Michel Martelly epi pou panse ke nèg yo fin kraze kòb petro caribe sa pou panse ke yo tap baw aksè ou menm pou te pou te pou te pouswiv yo ou menm ou pa ann afè a on kan mafya vre ou panse ke yo tap kite chans pou pouswiv yo. Lè ke Lè ke Aristide te kite pouvwa a, nou pat konn wè konbyen nèg ki te nan mawon, konbyen nèg yo te arete? Menm vagabon sal Privert sa a nou wè k gen la jounen jodi a k gen foli vin prezidan an, vagabon sa a te anndan prizon. Yvon Neptune n ap gade kòm premye minis, li te anndan prizon wi. Mwen nou bliye bagay sa yo. Plizyè lòt otorite y arete yo, y anndan prizon wi. Se sèl Michel Martelly k pase la, k kraze peyi a avèk minis li yo, epi wè tout rete yo kwaze lèbra yo tout moute Lèzetazini Damerik. Pa gen dcpj, pa gen lajistis pou yo non. Nou tout bliye? M kòmsi m wè nou tout bliye bagay sa yo. Non men si nou bliye poukisa poukisa poukisa pou kòmsi la man nou gon mòd kòmsi nou nou nou nou gen moun nap achte figi nou gen moun depi depi se moun sa yo nap achte figi yo epi epi epi aprè sa depi e ti malere nou tout ap moute sou yo èske nou konprann depi se ti malere nou tout ap moute sou yo depi se ti nèg nou k pa kanpe sou anyen nou tout ap moute sou yo. Yo te menm rive di ou menm John Colem Morvan ap travay pou Claude Joseph. Èske w konprann? Tout nèg ki gen bon lajan sal nan men yo, bon lajan peyi a nan men yo, nou tout kite a, y ap pran plezi yo. Èske w konprann? Ti vòlè, ti vòlè André Michel, ti vòlè Nenel Cassy, nèg sa yo se ti grangou yo ye, m te toujou di nou se ti grangou yo ye, nenpòt lè gen yon bon leta y ap arete yo. Nèg sa yo ti visye men nèg sa yo pa nan nivo gwo torian sa yo k nan petyonvil la lè maya pòl ki kraze peyi a lè frè maya pòl sofya mateli michèl mateli sonèl e e e e e janl rele a e e e e e janl rele a.